Bonswa tout moun, non pam se Beniswa Jozafa e kòman tout moun konnen ni. E m vin la m fè yon ti videyo pou m esplike nou gen anpil moun ki al nan entèvyou yo pou sitizèn imigrasyon e yo arete yo anndan imigrasyon e moun nan di l pa konn pou ki rezon yo arete li. E vrèman vre moun nèg la pa konn pou ki rezon yo aretel. Mwen menm mwen tap pran nan menm kou a tou si pa t gras Bondye te ki te vin dim sa. Aprè Bondye aprè sa m pa wè yo ki te vin dim sa. E m tap pran nan menm kou a tou. Men la koz sa tou m vin pran m vin konnen ki rezon ki fè yo lè moun yo lè moun yo ale nan entèvyou pou citizen yo arete yo. Men kijan bagay la ye. Bagay la se kijan men se lè ou ou vin isi ou gen anpil ayisyen ki te antre isi yo toujou mande azil anndan imigrasyon. Men ou konnen majorite ayisyen sa yo pa janm kalifye pou azil. Men m ap pale de ayisyen 2012, 2010, 2000, 2000, 2010, 2011 Men lè ayisyen sa yo vin antre anba zil kounye a la, yo fin gen, gen vin gen, yo vin gen, gen vin gen tipiyès, gen vin gen ki chache lòt fason yo anraje yo, yo anranje yo. Men kès azil yo te genyen an, kès la pa t janm fèmen, kès la te sou poz. Pandan kès la sou poz la, kèlkeswa gouvènman ki montre li pral reouvè kès sa. Ebyen, lè yo reouvè kès la, ou menm ki t ap viv nan yon yon adrès kèlkonk, ou chanje adrès, kounye a la, adrès ki te site sou kès azil ou a, e sou li menm y ap voye lèt la ba ou. Kounye a, lè yo voye lèt la ba ou kounye a la, ou pa jwenn lèt sa. Lè ou pa jwenn lèt sa, kounye a la, ou menm e avoka ki te sou kès ou a, ou te chanje avoka, Ou chanje state ou al lòt kote, ou al nan lòt kote poutan ou sou depòtasyon ou pa konnen. Ou menm ki konnen ou gen rezidans, ou konnen ou fin rive, se chache konnen kòman dosye ou, kòman ou ap viv Amerika. Mwen menm m te gen randevou pou m ta al fè entèvyou pou Citizen. E sou 3 jou anvan entèvyou a, mwen dòmi m reve m wè m al imigrasyon yo kenbe m. Lè m wè sa, m tou pa ale imigrasyon pou m kite randevou a pase. Kounye a lè jou a rive, avokat te fè ki te ede m pou ranpli aplikasyon sitizen nan, li rele mwen. Li mande m pou ki rezon te fè m pa ale nan entèvyou a. Mwen di l, lide m pa di m ale. Si m ale, gen yon bagay ki te ka pase m pa ale. M di pito m ret deyò, si m deyò, m pa konn ki sa pou m fè. Men m di si m anndan, se moun m ap di ki, e moun m ap tann ki pou ede m mwen pase moun nèg la pa ka ede l e m di pito m deyò m pa konn kisa pou m fè. Vrèmanvre, sou twa jou e avoka ki te sou kès azil mwen an depi 2012, li rele mwen, li mande mwen èske m toujou amerika, mwen di l wi, li di mwen mwen gen nan jijman pou m ale. Lè m di l nan ki jijman an, m di m gen papye nan peyi a, li di m sa pa enpòtan. Lè m e sa va enpòtan, m ap pèdi tout papye m te genyen. Kounye a vrèman vre, lè m mande l dat jijman an, li voye ban mwen, m wè dat jijman an se jodi pou demen. Kounye a m pa gen de chwa. Kounye a la, lè m kouri, lè m mande l depi kilè. Yo ekri, yo voye lèt sa. Depi kilè l jwenn lèt sa? Li di li jwenn lèt la depi nan mwa fevriye e l panse mwen menm m te jwenn li tou. Se paske l wè jou a rive, m pa rele li, li menm nan l rele m. Kounye a vrèman vre tèt mwen cho. Lè m ale, lè m ale m pa konn. Men, si m te gen foli paspò ameriken, M tap pot tèt mwen ale nan entèvyou pou Citizen nan. Kounye a gen kesyon yo ta pral poze m sou afè kès azil sa a, m pa tap ka reponn. Kounye a mwen menm se la yo tap tou kenbe m anndan. Yo ta pral kenbe m. Kounye a la yo tap di m nan manti a gouvènman sa a. Men gras a Bondye, lè m te kouri, lè m wè jou a rive, m te kouri al jwenn yon lòt avoka ki te ede mwen, m peye li, m depanse yon bèl kòb pou sa. ki ede mwen. Li pat ka prezante, li pat ka prezante avè mwen men bagay la te sou brite sou kou. E li pran lòt randevou, m ale nan menm 3 kòt, m ale nan menm 3 jijman ki fè jounen jodi a papye m gen m pa pèdi l. M pa pèdi l. Men tout Ayisyen ou wè ki gen rezidans, ki te pase sou fwontyè a, ki te mande azil, e kès yo a te sou poz, yo chanje adrès, silvouplè chache konnen ansyen avoka nou ki te sou dosye a. Paske se ansyen avoka nou ki te sou dosye a k ap fè nou konnen. Men sa t sove m, se paske mwen menm m pa t chanje nimewo telefòn mwen. Se menm nimewo telefòn nan m te genyen depi lè m antre isi pou jiska no jou. Se sa t sove m lè avoka a rele m. Malgre m fè bèl depans vre men gras a Bondye, Bondye Bondye delivre mwen e m sove anba sa. Men E m tap yon yon dezyèm la planta. Aye la planta la bay la pa bay rezon ki fè yo ta rete l nan entèvyou Citizen li an. Lòt moun pa bay rezon ki fè yo ta rete yo. Men rezon an se sa l ye. Se kès azil e kès azil ou a te ouvè. Ou pa konnen, paske ou menm ou konnen ou konnen ou gen rezidans. Poutan, lè y al poze w kesyon sou kès azil ou a ou pa ka reponn. Kounye a poutan yo menm yo gentan wè kè chaje lwa ouvè ou nan manti anben yo tou kenbe w. E se e nouvèl sa m te pote pou nou e silvouplè patajel a lòt ayisyen pou yo ka konnen kisa k gen anndan imigrasyon pou yo ka konprann reyalite a kounye a. Ke Bondye beni nou.